Medam e mesye sak pral pase 18 me 2025 lan pap piti ebyen Guy Philippe gentan mobilize tout bagay pare Guy Philippe nou konnen ki gen rapò kole sere avèk Vladimir Poutine ebyen la russie voye anpil bagay pou Guy Philippe nou pral wè nou pral tande kouze 18 me pap piti medam e mesye eske 18 me sa se yon 18 me kote ayiti pral jwenn nan liberasyon l lan jiska prezan nou poko konnen men sa map gade sa m wè Guy Philippe gen nan menl la bagay la pa piti anpil solda gentan mobilize besap gentan mobilize yon fason aske pou ke yo kapab chavire sistèm nan. Bonbade sistèm sa a, yon sistèm peze souse mèdam se mesye, anpil sòlda nan lame dayiti getan rejwenn Guy Philippe, anpil polisye konsekan ki twouve ke peyi a pap mache rejwenn ansyen senatè eli depatman grandans lan Guy Philippe mèdam se mesye, Guy Philippe nou sonje ki te fè 2004 ebyen jodi a la Guy Philippe sèmante. Li pral refè 2004 la an 2025. Ebyen medam e mesye men avan fòm di nou la polis fè yon lavaj nan kenskòf anpil zòn ki te sezi e ki te sou kontwòl ti mesye viv ansanm yo la polis rekipere yo epi voye al bwa chat plizyè papa koure selon rnddh medam e mesye e genyen plis pase 50 bandi ki tonbe Depi ke ti mesye yo te al kraze brize nan kenskof pou jounen jodi a, ebyen gen yon senkantèn ki gentan al jwenn mèt bawon. Medam se mesye ann tande sa, nap tounen sa kap pase nan kenskof, nou pral pandan nap koute enfòmasyon sa, nap ba ou sa kap pase Nan dosye Guy Philippe la, ebyen gen bagay nou pral wè, nou pral tande. Ok nou rive kafou gode. A e baz neg yo kote yo te yo te pran. Bravo avèk lapolis nasyonal dayiti. Nan mòn apay la yo rekipere youn nan espas stratejik bandi oubyen gang te itilize nan kès kòf ki se kafou gode. Ebyen kafou gode nan mòn apay la. Li sou kontwòl pnh la, Polis Nasyonal Dayiti ki konpoze de plizyè inite. Dayè nou aprann dcpya anlè a tou, nou genyen swat, utag, bri e gen kèk polisye kenyan tou ki fè pati de delegasyon sa a ki mennen yon bon jan operasyon depi yè jiska mwen ap pale la a katouch kontinye ap tire nan kès kòf. Men! Nan gode a, pa pran l a la lejè. Espas nan gode a se yon espas gang yo te itilize, sa fè bèl moman pou y ap tire pa anba Mada Misye sou polisye yo avèk kèk moun ki fè pati de manm popilasyon an onivo de Kenskòf. Ebyen nan moman n ap pale la a, ou sou tande koze. ki se rezo enfòmasyon an, nou konfime reyèlman, ann gade imaj sa yo, sa se imaj menm kafou nan gode kote lapolis lan yo rive rekipere, fòk nou bat bravo pou swat, menm si nou konnen trè byen gen move grenn andan lapolis lan, men gen anpil bon jan grenn polisye kap goumen pou wè kòman yo kapab rive etabli sekirite andan peyi a, bravo avèk lapolis nasyonal dayiti pou gwo travay sa nap fè a, paske sa fè bèl moman, depi nèg yo te nan via, mwen menm avèk Manno. Mesye jounalis tande koze nou te pale pou n di ke lapolis gentan rekipere via ok gen plizyè kay de bèl otè nan via ke lapolis te rekipere e dayè gen bandi ki te rive tonbe nan kad atak sa a e m sonje manno te di ke si lapolis san vle yo kapab pran nan gode paske nan gode son espas stratejik pou gang yo e sa k fè w ap wè polisye swat yo yo rive rekipere madan misye nan gode. Ah non, pa nan gode yo rekipere non, yo rive nan kafou nan gode. Lòs yo rive nan kafou nan gode, yo montre popilasyon an y ap travay. Ebyen la a, se nan kafou nan gode yo ye la a. Tout bank bòlèt sa yo, tout kay sa yo, nèg yo konn monte sou tèt kay sa yo pou y ap tire anba nan ravin nan. E se anba gen wout pou monte. E polisye yo te gen dimal pou yo monte. Ebyen, pa mande m koze, ebyen, lapolis fon bèl grenn lavaj, madan mesye, nan Kenscoff, nan mò n ap pale la a. Brèf, ou sou tande koze? Ann kite dosye sa a, annou antre nan yon lòt dosye k ap fè la une laktyalite. Dayè, blòk 6 zè nan maten, yo sinyale nou, e nou pale avèk plizyè jounalis tou nan ba Latibonit lan ki di nou ke gen anpil kout bal k ap tire nan Savyen, e dayè nou kapab gade imaj sa yo, imaj sa sa se imaj polisye Kenyan yo k ap debleye wout lan. Gen de gwo twou nèg gang Gran Grif, wi teworis Gran Grif te fouye kòm pyèj pou lapolis, ebyen n ap wè polisye Kenyan yo avèk kèk manb sivil nan popilasyon an, yo. Madame misye ap ede la polis lan, polisye kenyan yo, madame misye ble e konble gwo twou sa a ke gang yo te fouye. Ok, nou ka gade l. Sa a pou nou montre klè ke maryaj P plis P a ki se polis plis popilasyon an l ap bay bon jan rezilta. E sa k fè m di pa gen afè je wè bouch. Peye ankò se je wè bouch pale. Ebyen nan moman nap pale la men kòman polisye kenyan yo nan tèt kole avèk polisye ayisyen yo yap mennen dè operasyon o nivo de ba latibonit lan oubyen latibonit menm espesyalman a savyen men kòman sitiyasyon an ye wala nan gade imaj yo kote ke yap konble yon gwo twou nèg yap pran wòch se humm antoulèka bon travay mesye nou espere ke polisye ayisyen yo yo kontinye ap frape e polisye kenyan yo tou mesye an nou sispann rete nan baz nou. Ann pran lari a paske nap touche pou sa, e travay nan travay, m konprann ke nou bezwen plis materyèl, nou bezwen materyèl ki plis sofistike, men sa n gen nan men nou an, ann wè kòman n kapab fè ti tèk bawonn pou n kapab anpeche gang yo kontinye rann gen dè espas ki devni tèritwa pèdi ankò yon fwa. Poukwa pa nou pa goumen pou n rekipere dè espas ke gang yo deja gen kontwòl yo, menm jan n wè genyen bon jan detèminasyon lakay polisye swat nou yo avèk itag nan mibalè avèk sodo. Nou se tande koze. Gwo rezo a, nou la pou nou enfòme w. Vwala, a nenpòt kèl moman genyen yon evolisyon, ni yon update nan sitiyasyon an, n ap retounen pou n kapab vin pataje l ansanm avèk ou. Nou se Tande Koze Gwo Rezo a. Lòt chwa ke sispann operasyon yo anndan Venezuela. E nan sans sa, APPE mande Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé, chèf gouvènman, yon rankont rapid pou konnen. Kisa gouvènman li menm li antann pran konkrètman kòm mezi, kòm dispozisyon pou evite ke peyi a li menm li tonbe nan yon kriz gaz san parèy, yon nouvèl epizòd nan kriz pluridimansyonèl miltifòm sa ke nou deja gen la? E dispozisyon sa yo, Ronald Deshommes, ke gouvènman an pwobableman ta dwe anvizaje yo, ta dwe pèmèt konpayi yo, konpayi petwolyè yo yo menm, yo kontinye operasyon yo, e kisa n atann pa operasyon konpayi petwolyè yo, se dabò enpòte gaz la, lè gaz la vini an Ayiti, se stoke l, e distribye gaz la sou tout teritwa nasyonal la an tout sekirite. Premye bagay nou dwe konprann nan demach Asosyasyon Pwofesyonèl Petwòl yo nan korespondans APPE, Voye bay Mesye Alix Didier Fizeme a. Sèke yo pap poze yon pwoblèm denpòtasyon. Donk se pa gaz yo pa ka enpòte. Se pa difikilte yo genyen pou enpòte gaz, pou fè gaz antre nan peyi a. E se pa pwoblèm stokaj yo genyen non plis. Kòm yo pa pale de sa, yo pa evoke l, men n sipoze. Nan moman n ap pale la, onivo di tèminal Varreux, gen gaz ase pandan yon sèten nonb de tan la pou yo ka alimante, si w vle, ansanm ponp a esans oubyen stasyon sèvis ki nan tout peyi a. Tout pwoblèm lan, si n dwe kwè sa ki di nan korespondans lan, nan lèt APPE a, se fè gaz la kite Varreux, pa egzanp, pou w ale nan stasyon sèvis yo ke se swa o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, ke se swa o nivo dè vil de pwovens. M pa konn si w la non, Ronald. E se pa pwoblèm transpòtè, kamyonè, chofè yo genyen non plis. Se pa pwoblèm kamyon yo genyen pou transpòte gaz la non. Men. Pou w fè gaz la kite Varreux pou w ale nan Pòtoprens, nan lòt komin ki anndan rejyon an ak nan lòt vil de pwovens yo, se si Viv Ansanm vle, se si gang yo vle. E se sa pwoblèm nan ye si n byen konprann. Sa ki di anndan korespondans APPE a. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, m pa gen dout sou sa ke oditè m yo se de moun ki trè entelijan. Moun k ap suiv sou entènèt yo, Facebook, YouTube, pa egzanp, poukwa pa Boutilye menm, se de moun ki ekstrèmeman entelijan. Gen yon kesyon enpòtan pandan m ap pale la a yo poze tèt yo maten an la. Lakèl? Anvan menm APPE te pran desizyon alète pouvwa, Sou risk paralizi sa a, kòman sa te konn fèt? Èske kondisyon sekirite yo te reyini pou te pèmèt operasyon yo fèt nòmalman, asavwa enpòte gaz la, stoke gaz la, distribye gaz la? Èske kamyon te konn soti nan tèminal Varreux san pwoblèm pase Site Solèy, ale nan ponp yo oubyen ale nan lòt depatman yo, ale nan lòt vil yo anndan peyi a san pwoblèm? Eske bandi yo pat bay kamyon sa yo, transpòtè sa yo, kamyonè sa yo, konpayi sa yo regle anyen pou yo? Eske lapolis te prezan sou tout aks woutye kote kamyon sa yo dwe pase jiskaske yo rive a destinasyon? M ka pran risk maten an la pou m di ke se non. Non a tout se kestyon. Paske depi kek tan, kote terminal Varreux ya ye, anba Ronald Deshommes, se gang ki sanse kontrole l. A goch, a dwat, devan, dèyè, bon, kom lanmè a. Se gang. E sa vin pi tris toujou pandan 5 dènye ane sa yo ou byen 3 dènye ane sa yo antre 2022 et 2025 pa egzanp. Ant fen ane 2022 a, sou pran septanm, oktob, novanm, Pou rive 2025 lan la pandan nap pale la pou gaz la soti nan tèminal Varreux Ronald pou l rive nan kèlkeswa stasyon sèvis oubyen ponp a esans anndan peyi a se si bandi vle. E menm lè li kite Varreux, pa egzanp, li ta peye yon frè pou l kite Varreux a. Si se nan rejyon metwopolitèn nan li prale, pa egzanp, li posib pou yo pa konnen twòp difikilte. Men kounye a, si l prale dan le gran nò, oubyen yon lòt nivo nan sid, Ou mèt fèm konfyans se tout on peripesi. Tèlman gen lajan k dwe peye anvan gaz la li menm li rive a destinasyon. Se gwo presyon anpil fwa ke gang yo yo menm y ap fè sou transpòtè yo, sou kamyonè yo. E sesi ni lè yo pral pran gaz la. ni lè y ap sot pran gaz la. Osi paradoksal ke sela pwis parèt, ou te gen dwa di, nèg yo pral avi Donald, yo pa gen kòb pou yo peye. E petèt lè y ap tounen, kòm yo gen yon pwodui y ap transpòte, yo ta ka di y ap enpoze yo frè de peyaj la, pa vre? Enben, alale kòm reto, yon lajan pou yo vèse bay gang yo, Ronald. E sou anpil lòt wout ki pa fòseman de wout ki bay aksè a tèminal Varreux a, nèg ak zam ki prezan yo konn fè egzijans yo vle pou gaz la pase a. Sa ka rive jodi a, yo deside yo di yo ap pran 10 goud nan mò pou kamyon an pase. Sa ka rive demen maten, yo deside y ap triple l. Bon, dan sèten ka menm, ou ka fin peye, ou pa gen garanti ke kamyon an ka pase. Yo ka sezi l avèk tout chofè, kidnape chofè, sezi pwodui a ak kamyon an. Yo ka oblije ba yon lòt lajan ankò. Ou libere chofè a pou pran kamyon an. Si yo vle a ba w gaz la, sinon yo ka pran l yo menm yo ka fè pa yo avè l. Sa se risk yo. E depi 2022 sa la tou pou nou rive jodi a, lè w pa panse, tande byen wi, lè w pa panse, ou gen dwa li yon nouvèl la ou tande yo di w tèminal Varreux bloke. Swa pou. Fon plezi gang yo pou satisfè dezi ak kapris yo. Petèt se fason pa yo lè yo vle met peyi a cho oubyen destabilize peyi a. Swa pou egzije plis lajan tou nan men transpòtè yo ki pral pran gaz la anndan tèminal Varreux pou ale distribye l enpe patou nan peyi a. Oubyen se de mouvman ki konn genyen nan paraj la pa egzanp nan nivo Site Solèy. Gen dwa gen de mouvman la epi premye reflèks moun k ap fè mouvman yo se bloke aksè. a tèminal Varreux a. Sou Ariel Henry pa egzanp, yon sèl rapèl sou peryòd septanm, oktòb 2022. Sonje, gang yo te deside yo bloke anba. Pa gen gaz nan peyi a, galon gaz te prèske ap vann 4 mil goud. Nan sètèn rejyon nan peyi. Gen de kote menm nan Pòtoprens la, 3 mil goud pou jwenn ni atè. E ki gaz ankò Ronald? Dè fwa w konn jwenn de zagoloray, de malfektè ki konn mele gaz la. Ki vin fè ke menm lè w achte yon galon gaz pou plis pase 2500. Goud, 3000 goud, ou pa gen garanti ke l de kalite, li kapab kraze motè yon machin ke w fè tout vi w ap ekonomize pou w achte. Nou sonje peryòd sa? Men sa se te yon kriz imanitè egi, paske gen anpil antrepriz ki fèmen, lopital pa ka fonksyone, eksetera, jiskaske gouvènman, e sa m pran responsablite pou m di l, dalò, te rantre nan yon lojik, ne serès ke ofisyezman, Negosye avèk nèg ak zanmi pou debloke va ou. Negosyasyon fèt pandan yon bon bout tan menm si w ta pral wè, yo ta pral fè w konprann ke se lapolis ki reprann kontwòl va ou. M p ap di manti e m pa pral petèt mete an dout kapasite operasyonèl. Pa polis peyi m ankò mwen jefò ak sakrifis chak grenn polisye. Men an menm tan tou m ap enfòme nou ke gwo negosyasyon ant gouvènman epòk la avèk gang yo ki te bloke anba a pou te pèmèt ke gaz la soti Varreux pou l ale nan ponp yo. Efektivman sa abouti, Varreux debloke, gaz kòmanse soti. Se te nan menm ane sa tou, un peu plus tôt, gouvènman te moute gaz la, sonje sa, nou pa bezwen retounen sou sa. An novanm pou rive desanm, nou te fè yon travay pa rapò avèk yon ansanm de plent ke m te jwenn bò kote konsomatè ki nan vil de pwovens yo, moun k ap achte gaz yo nan ponp yo nan vil de pwovens yo. Kisa plent yo te ye? Gen de moun ki konn di m, poukisa Varreux debloke? Poukisa Leta ayisyen fikse gaz la? a on pri atravè Ministè Ekonomi ak Finans epi Ministè Komès. Poukisa Pòtoprens, pa egzanp, moun yo ap achte gaz la nan pri Leta fikse a alòske yo menm o nivo dè vil de pwovens, yo prèske achte gaz la nan ponp lan de fwa pri ke Leta ayisyen fikse pou galon gaz la vann a la ponp?

Ke se swa nan Gonayiv, lakay mwen, pou Latibonit. M t al chache konprann poukisa pwopriyetè stasyon sèvis yo, nèg k ap vann gaz yo, malgre se pa atè moun nan ap achte gaz la, se nan ponp l ap achte l, l oblije peye l pri sa a. Alòske Leta di men ki pri gaz la dwe vann. Ala bon. Ebyen se lè sa m ta pral konprann Ronald Deshommes ke pou fon kamyon gaz soti Varreux pou l rive Kap Ayisyen, Ronald fò gen anpil volonte e fò debloke plizyè milye goud. Ou fèl rive nan ench ou fèl rive nan latibonit lakay mwen gonayiv sitou Ronald fòk gen anpil volonte anpil risk ki genyen e fòk gen bon lajan tou ki vin fè kisa nèg kap fè biznis nan Ronald se pa sosyal lap fè gaz lal pral vann nan nou byen di se vann. Ou bay karitativ lap fè. Se biznis lap fè. E ki sa refleks biznis man nan ye? Ou konpren se mete lajan nan sektè, envesti yon lajan, epi pou antre. Ebe nan gaz la, lè lal achte l. Li pran lajan l achte l la an konsiderasyon. Li pran lajan l peye chofè, lajan, si l gen kamyon, li ka pran petèt antretyen kamyon, kawotchou e ot. Si l pa gen kamyon, li ka petèt mete frè kamyon. An tan nòmal, se sa l te konn fè. Men, anplis de lajan sa yo, Ronald, gen de lajan ki vin ajoute sou pri gaz la vin koute l ototal. Gon lajan gaz li oblije met nan kamyon an plis paske genyen de wout yap eseye evite paske gang yo konprann pi mechan pase lòt oubyen gang yo plis pa pran pawòl pase lòt donk youn fè trajè a vin pi long e dezyèm lajan. Minimum gang yo pase sou yo oubyen minimum post de piyaj yo pase sou yo, gon lajan yo bay. E ann di yon kamyon ki te deside neglije wout nasyonal nimewo 1 an, ki pral Latibonit, ki deside fè Sen Rafayèl Sen Michèl la. Lè w gade kalite wout la, m ba w garanti, li pral mande w plis mwayen tou pou antreteni kamyon sa, achte kawotchou etsetera, mete lwil, fè sèvis, yon ekip bagay. Donk lè moun nan li menm li pran tout lajan sa a, nan l, li mete l sou. Lajan l achte gaz la. Dakò Ronald. Lè l pral vann li a la ponp, ou pa ka mande l pou l vann li menm pri avèk moun ki te achte gaz la a Pòtoprens k ap revann li a. An Leklè. M pa konn si w la non. E pa paske n ap di se yon bagay ki nòmal non. Men n ap eseye gade lojik la. Ki vin fè ke lè w pral poze pwoblèm nan. Fòn poze pwoblèm nan a la baz. Donk ki sa k fè nèg la oblije depanse tout lajan sa pou l fè yon kamyon gaz rantre Okap, pou l fè yon kamyon gaz rantre dan le sant, pou l fè yon kamyon gaz rantre dan Latibonit. Menm jan l ta ka valab tou pou le gran sid. Pou ki sa nèg la oblije depanse oubyen fè tout jimnastik sa pou fè yon galon gaz, pa galon gaz, yon kamyon gaz soti nan tèminal Vawè a, pou l rive Miragwàn nan Nip, pou l rive Okay nan Sid, pou l rive Jakmèl nan Sidès, etsetera. Donk gon pwoblèm. Sèt ensi ke yèswa mwen al tonbe sou yon atik Le Nouvelliste ki abonde nan le menm sans. Epi m al konstate mesye ke lajan nèg yo te di m yo te konn peye an 2022 pou fè kamyon gaz a rive dan le Gran Nò oubyen dan le Gran Sid la, Enben anpil nan frè sa yo Ronald si yo pa double yo triple. Hum. Pa konn si w la, si w konprann non. Anhan. Di mwen lè m te fè travay la. Yo di m men konbyen lajan yo peye 2 tèminal Varreux a pa san pa les postes de péage ki sou e aks woutye kote gang yo kontwole a jiskaske yo rive a destinasyon. Ebyen lajan sa si l te 10 goud, si l te 15 goud. Si l double l vin 20 30. Si l triple Ronald Deshommes, li vin 30 45. M pa konn sa w la. E pa pli ta ke talè a, mwen menm avè w avèk Guerrier, t ap eseye fè yon ti echanj sou atik Le Nouvelliste a ke notre confrère aimé Roberson Alphonse li menm li siyen ki titre Combien coute le transport des produits pétroliers? Pa egzanp, nan youn nan paragraf atik la, kote yo evoke dwa de pasaj a la sòti, sètadi lè chofè a rantre a kamyon an anndan Varreux, Li pakin kamyon an, yo met gaz ladan l. Epi yo rasire yo ke tout bagay byen fèmen, ke gaz la li menm li nan kondisyon pou yo transpòte l. Men pou w soti kite baryè a Ronald ou gon kòb pou w bay devan an. Nan epòk m t ap pale avè w la, se yon kòb ki te avwazine lè 25 mil goud. Ebyen si m kwè atik Le Nouvelliste la, li pase a 50 mil goud depi w soti sèlman. Ou soti kèlkeswa kote ou prale a. Ou pral Dèlma, ou pral Kwadèboukè, ou prale Pòtoprens, ou prale Petyonvil. Ou pral devan Vare a menm.
Ou pral.